Alpha, sa ka rive ou gen du mal jis pou fè mennaj ou kwè nan ou, kwè nan lanmou ke wap ofri l lan. Kwè nan lanmou ke wap ba li an, sa ka rive m ou pa gen kapasite a pou fèl. Men avèk èd mwen, m pral moutre w kòman ou ka fè fanm sa vin kwè nan ou, kwè nan lanmou ke wap ofri l lan ankò yn fwa, a lèd de sms sa ou m pral ba ou a Alpha. Èske ou prè? Si ou prè kite yon like, kite yon grenn kòmantè, e pa bliye tou pataje video sa, lap itil mwen anpil. E ou menm ki sou Facebook, Jwenn mwen sou youtube ok fè sa. Ya anbyen ok men premye bèl pawòl ou ka lage nan kòlèt mennaj ou Alpha Bébé nenpòt kote ou ye mwen ka toujou tande batman kè w chak lè reflè imaj ou parèt nan imajinasyon m Ou gen yon plas espesyal nan kè m ke pèsòn pap janm genyen Love you baby Waww Ou wè men. Gen de pafwa mennaj ou konn met gwo dout nan tèt li. Li konn panse ke waw, mennaj mwen kapab gen lòt fanm bagay sa yo. Eske se sèl mwen l gen? Eske l ban m enpòtans vre? Men avèk jan de pawòl sa yo, ou demontre fanm nan ou kòmanse ap retire dout yo nan tèt li piti a piti. Ok, ann pase avèk yon lòt ankò Alpha. Bebe, youn nan bagay ki fè m renmen vi m. Se paske mwen gen espwa ke m ap kapte w plis nan fon kè m. Bee, Pe enpòt konbyen de fwa mwen wè w, bote w ap toujou fè m febli, paske w se inifè bote manmi. Yo, w wè? Alfa, Se sms sa ou ka itilize l kòm yon konpliman. Ee, w lage l nan kòlèt mennaj ou, ee, pandan fanm lan. Fèk fin abiye epi li pral di w baby map soti osinon li di w m pral soti èske wap kont èske wap kontre m jis pou w te ka kondi m bagay sa epi tou menm moman ou wè l ou lage ti bagay sa m pap ba w manti fanm nan fè tout pakou an lap panse avè w avèk jan de ti konpliman sa n pase avèk yon lòt ankò e pou mwen lanmou m pou ou pap janm disparèt paske mwen fonde yon wayòm nan kè m pou ou avèk anpil souvni je ne veux jamais te perdre. Paske je suis pasyoneman almoure de toi baby hehehehe oh mesye kite yon like wi ou mèt kòmante ou fin fè sa ou mèt kòmante di m èske ou renmen videyo a ok ou fini ann pase avèk yon lòt ankò Alpha bby lè m avèw tout sa m fè se priye Bondye. Pou tan pa janm ekoule. Paske tout sa m vle se pase plis tan avèw nan vim je t'aime mon amour waw fanm tèlman renmen fanm ok fanm ki renmen w vrèman li renmen lè wap pase tan avèl li renmen li renmen lè wap pase tan bò kotel sa vin fè ke li pa gen ti kras vid wi m byen diw fanm ki renmen w vrèman alò siw gon fanm ki renmen w vrèman se pawòl sa. L ap fè va e vyen nan panse l imedyatman. Ou te di l li yon fwa sèlman. M garanti w al fè l. An n pase avèk yon lòt ankò. Bebe, ou gen yon bagay nan ou mwen wè ki konplètman diferan parapò ak lòt fanm yo. Se ke lè ou souri, lanati pran ebloui. Bebe, pou mwen, ou se yon ewoyin. Love you bebe. Alpha, e avan m pase avèk lòt sms yo, silvouplè ou menm kap swiv mwen sou Facebook, pase jwenn mwen sou YouTube. Nou wè non an ADS Julien, nap gade l sou ekran an, ADS Julien. Fè sa pou mwen. Pase se sèl sou YouTube la m garanti e tout bagay ap mache byen pou mwen. Ok? Silvouplè. Alò m bezwen èd nou sou YouTube. Ann pase avèk yon lòt sms. B, Si gen yon bagay nan vi a mwen pa vle chanje, se lanmou m pou ou. Manmi, Je veux me perdre dans tes yeux et me retrouver dans un nouveau monde. Mwen renmen w anpil, mon amour. Tchk! Alpha, E nan fen videyo sa a, m ap kite yon bonis pou nou. E fò nou gade l nèt wi, gade videyo a de kòmansman jiska lafen. E pase mwen la plipa nan nou tèt nou di anpil alò e sa fèm kite bonis lan pou nou ok pa fèm wont non ann pase avèk yon lòt ankò alfa e lanmou m pou ou se yon sous afeksyon ki pi vrè e ki pi pur ke map batay chak jou pou l pa janm seche paske avèk ou se lajwa mwen renmen w baby. Yo! Alfa, pandan m ap di w sa tou, gen yon bagay ki tèlman fè m tris. Yon fanatik ki di konsa, Ou gen tout abòne sa sou TikTok, tout abòne sa sou Facebook, poutan YouTube ou menm ap trennen. A mwen reponn li, m di, se fòt fanatik yo. Bon, se fòt nou vre. Bon, nou la nou pa vle al abòne avè m sou YouTube. Si nou renmen kontni m yo, al abòne avè m sou YouTube, men nou an sou, e devan nou an la sou ekran. An n pase avèk yon lòt sms, Tu remplis mon cœur d'une joie infinie à chaque fois que tu souris Se yon privilèj ki fè m renmen w plis nan vi m bebe Je me sens sage et chanceux à chaque instant à toi dans ma vie A chak instan, a toi dans ma vie. M panse ti sms sa li gen plas li. Li gen yon gran enpòtans. E m yon ti jan gripe, nou ka remake sa. Vwa pa fin twò ok, m preske pale nan ni mesye. Sa vle di m te di fòk mwen fè videyo a pou nou, e kanmenm mwen fè l. E m espere nou fè kè m kontan tou. An n pase avèk yon lòt ankò Alpha. Bebe, tu es mon trésor. Tu es comme des fleurs qui poussent dans mon cœur.

A chak fwa ke ou panse avèk fanm sa. Se sòl di n nan ti kalite sms sa. Wi, se enpòtan pou di l li. An n pase avèk yon lòt ankò Alpha. Bebe, avèk ou, mwen vle viv yon lanmou fizyonèl. Paske, ou se esans vital mwen Mami. Si w bezwen konnen ak kyès m ap fè vi m. C'est toi mon amour, la seule qui enflamme mon coeur Je t'aime baby, je t'aime mon amour Je t'aime, I love you, I love you Yo Ooh Fanatik mwen yo Nou konnen nou fèm kontan a chak fwa kem lage yon video mwen wè nou gadel e pafwa tou nou konn fèm fache tou paske Lage video a pou nou. Men nou pa renmen al banm love la sou youtube tandiske se sou youtube mwen vreman bezwen èd nou e silvouplè men bonus map ba nou nan video a ok e li enpotan tou pou achte pou achte dokiman yo pou achte pdf lan pou achte feye yo ok map kite plis pou nou. Alpha, men pwosesis liv la, si tout fwa w vle genyen l wap jis peye 150 goud la pou la 30 dola ayisyen e wap resevwa liv la sou whatsapp men kòman wap resevwa l men kòman lap ye sou whatsapp lèm fin voye l pou ou sou whatsapp wap wè kijan tout paj yo parèt ok wap klike sou yo wap wè sa e paj yo map moutre w la map moutre w paj yo ok lèw fin li yo epi tou ou pral met fon bak ou pral nan galeri telefòn ou epi wal wè tout sa yo sa se liv lan wè valè paj yo. Sa vle di l 103 paj ok. Tout sa yo se paj m ap pase la. Wi tout sa yo se paj. Menm yon ti jan flou l. Ay m pa kite w wè yo paske si m kite nou wè yo talè nou fè screenshot yo nou bon sou mwen ok. Anben se konsa w ap ka resevwa l. E ou menm men kisa ou ka al soti l. Jan w wè yo parèt sou telefòn ou an depi w al soti l w al fè kopi an konsa y ap ba w yo paj pa paj ok. Y ap ba w yo paj pa paj epi w ap fè yo klanmse yo pou ou. Si w vle w ka al sòti yo ankò yn fwa. Mezanmi kisa n ap tann? Li pa chè, 30 dola, 150 goud ayisyen. Mesye o gade Alpha m yo mesye. Ba pa di m anyen non. Pa di m n ap kite n ap kite bagay yo fini pou n pa pran. Non non non non ale ale ale m ap tann nou tout. Men nimewo nou ka kontakte m. Wi se nimewo sa, 55 40 31 97. Mèsi.